Zanmi mwen yo koman nou ye? Alò mwen espere ke nou anfòm, jodi an mwen pote pou nou yon bèl demonstrasyon e demonstrasyon sa nou tirel nan kondansatè, kondansatè ki se yon branch nan fizik. e se ladann ke nou tire demonstrasyon sa. E demonstrasyon sa souvan fwa yo bay li nan egzamen e jodi an nou pral wè kòman nou kapab demontre fòmil sa san pwoblèm. Alò e nan kondansatè e genyen plizyè chapit men gen chapit kote ke y ap pale nou de kòman kondansatè yo kapab plase ou di mwens kòman kondansatè yo kapab asosye. Ebyen, kondansatè yo gen plizyè fason ke yo kapab asosye. Dabò, kondansatè yo kapab asosye an seri, answit yo kapab asosye an paralèl, anfen yo kapab asosye an seri paralèl. Si m pa vle di seri paralèl, mwen kapab di asosyasyon miks. Simbabwe di, Asosyasyon, seri paralèl, m kapab di asosyasyon miks. Se konsa ke kondansatè yo menm yo plase. Ebyen, jodi an nou pote yon demonstrasyon pou ou. La a, nou genyen plizyè kondansatè ki plase an paralèl. Depi nou jwenn fòmil sa an parèt konsa, kote ke kapasite total li egal avèk sòm dè kapasite.

Kapasite total la li egal avèk sòm kapasite yo. Dabò pou nou fè egzèsis sa, pou nou fè demonstrasyon sa, nou bezwen fè chema plizyè kondansatè oubyen 3 kondansatè sa yo ki plase an paralèl. Dabò nou bezwen fè sa plizyè kondansatè sa yo ki plase an paralèl. Nou pral fè chema pou ke nou kapab.

Chema li menm, l ap ye. Ebyen dabò pou n montre ke kondansatè sa yo plase an paralèl, oubyen pou n montre ke kapasite total la li egal avèk sòm de kapasite yo, dabò n ap chèche chaj o bòn de chak kondansatè oubyen chaj o bòn de chak kondiktè. Dabò nou di Cherchons.

Lòske nou genyen plizyè kondansatè ki plase an paralèl, ebyen kondansatè sa yo, yo genyen menm tansyon, yo gen menm tansyon, men n ap adisyone chaj yo. Yo gen menm tansyon, sètadi tansyon yo egal, epi n ap adisyone chaj yo. E sa k fè dabò, nou bezwen chèche chaj obòn de chak kondiktè. Pou n chèche chaj ou bòn de chak kondiktè, dabò n ap chèche, nou di, chaj ou bòn, chaj ou bòn de C1, chaj ou bòn de C1, sètadi chaj ou bòn de premye kondansatè m nan.

Chaj ou bon non. DCD. Nap chèche chaj ou bon DCD, nap fè menm menm lojik la, nap gen CQ, se chaj 2 a kap egal, se kapasite 2 a ap miltipliye pa tansyon 2 a. Nap fè pou twazyèm nan tou.

C3. Menm lojik lan, se Q3 ki egal, se kapasite 3 a miltipliye pa tansyon, tansyon 3. Ebyen, lè n fin chèche chaj o bòn de chak kondiktè sa yo, C1, C2, C3, ebyen se 3 sa yo ke n te genyen, ebyen, n ap chèche chaj o bòn de lansanb. N ap chèche chaj o bòn de lansanb, katriyèm sa n ap chèche a, se chaj.

ki total, se li menm ki se chaj yo bon de lansanb, lè m di ansanb se tout kapasite yo, ebyen se ki total, ki tot, ki egal, si m pa vle di ki total m kapab di ki ekivalan, se menm bagay la, li egal, se kapasite total a miltipliye pa tansyon total. A se kapasite total a miltipliye pa tansyon total. Ebyen, lè n fin chèche chaj o bòn de chak kondiktè sa yo, ki sa n pral fè? Ebyen, nou deja konnen lòske plizyè kondansatè yo plase an paralèl, yo genyen menm tansyon. Yo genyen menm tansyon, epi chaj yo sa n ap fè avè yo, n ap adisyone chaj yo. Vwala e se sa ke m ekri pou nou, enben puiske kondiktè yo, yo plase an paralèl, yo genyen menm tansyon e n ap adisyone chaj yo, n ap adisyone chaj yo. Enben pou n adisyone chaj yo, enben se chaj total la, m di ki total, ki egal. CQN, QN, plus, QD, plis, Q3. Plis Q3 se adisyone, nou adisyone chaj yo. Ebyen, eh dabò, kisa nou te konnen? Nou ta chèche chaj obòn de chak kondiktè. Ebyen, eh nou te genyen. Ki tòt ki egal avèk se tòt a miltipliye pa sa se u tòt padon ki egal se se tòt a miltipliye pa u tòt e nou te gen q 2 ki egal se se 2 a miltipliye pa u 2 enben nou pral ranplase chak sa yo pa pa fòmil ke n te jwenn pou yo a, lè n ta tcheke yo, nou ta nou te jwenn yon fòmil pou yo, ebyen, nou pral ranplase Qtòt pa tout fòmil sa, n ap ranplase Q1 pa tout fòmil sa, e n ap ranplase Q2 pa tout fòmil sa, n ap ranplase Q3 pa tout fòmil sa. Ebyen, se travay sa ke nou menm nou pral fè la. Se travay sa ke nou pral fè, nou pral ranplase Qtòt pa fòmil li, Q1 pa fòmil li, Q2 pa fòmil li, pandan n ap konsève sin plis yo. Ebyen, se sa ke nou menm nou pral fè. Ebyen a kisa nou konnen ki tòt te egal? Nou konnen byen ki tòt te egal avèk se. Se tòt se total la, sa vle di kapasite total a miltipliye pa tansyon total la. Ki egal, ebyen, nou te gen ki total ki te egal se ki 1 plis ki 2 plis ki 3 sè ta di somasyon chaj yo. Ebyen, nou te gen ki 1 ki egal se se 1 a miltipliye pa. UN, plis nou te genyen QD ki egal CD a miltipliye pa UD, e plis nou te genyen Q3 ki egal CC3 a miltipliye pa pa U3. C3 a miltipliye pa U3. Alò, se menm fòmil sa ke m te gen la. Ebyen se li menm mwen genyen la tou. Se li menm ke mwen genyen la. Ebyen, kisa m ap fè apre? Piske nou konnen nan yon seri kondansatè, lòske n gen plizyè kondansatè ki plase an paralèl, ebyen yo genyen menm tansyon. Yo genyen menm tansyon, ebyen sètadi tansyon total la li egal avèk. tansyon 1 an li egal avèk tansyon 2 a li egal avèk tansyon 3 paske yo gen menm tansyon ebyen nou kapab di sa tou li egal avèk tansyon tou kou nou mete u tou kou pou tansyon ebyen ki sa nou pral fè chak kote nou wè nou ka ranplase u total pa u paske yo egal nou ka ranplase u 1 pa u u 2 pa u u 3 pa u ebyen se sa ke nou pral fè nan Fòmil ke nou te gen la. Ebyen, nou di, se kapasite total a miltipliye pa U. Se travay sa nou fè, nou ranplase l. Ki egal, se C1 a miltipliye pa U, plis C2 a miltipliye pa U, plis C3. a miltipliye pa u ebyen se menm menm egzèsis sa oubyen menm fòmil sa ke n te gen la se li menm nou vin gen la toujou ebyen lòske nou rive nan faz sa kisa n ta fè nou gen u nou gen u ki nan tout 2 pati yo nou kapab mete u an evidans nou kapab mete u an evidans ebyen kisa n di nou di meton U an evidans. Meton u an evidans. Meton u an evidans. Enben, lòske nou mete u an evidans, nou te genyen se kapasite total a miltipliye pa u. Enben, nou pran u, nou mete an evidans, nou mete l deyò parantèz la, nou vin mete se tot. Se menm bagay la ke n gen la. Se. Kapasite total a miltipliye pa U, U a miltipliye pa kapasite total. Se menm bagay la. Paske la miltiplikasyon è komitativ. Ki egal, se nou mete U an evidans. Ebyen, lòske nou mete U an evidans, kisa n ap rete? N ap rete se C1. plis CD plis C3 n ap rete C1 plis CD plis C3 enben si u antre anndan parantèz la l ap ban m menm bagay la toujou enben la nou gen u agoch u adwat nou kapab senplifye pa i nou kapab senplifye pa i enben ki sa k ap vin rete n ap vin rete kapasite total la l ap egal se Kapasite 1, plis, kapasite 2, plis, kapasite 3. Ebyen, se sa ke yo te mande pou n demontre. Se sa ke yo mande pou n demontre, ebyen, se li menm nou demontre. La, demonstrasyon an li menm, li fini. Demonstrasyon fini. W ap wè, la, se li menm yo te mande pou n te demontre, ebyen, nou demontre l. Ebyen, lè n fini, nou kapab. Mete senbòl sa oubyen sig sa Se kil falè de montre Se kil falè de montre La demonstrasyon an li fini Demonstrasyon an fini Ebyen, gon lòt bagay ke yo kapab mande nou e ankò Lòske nou genyen fòmil sa

Lè ke kondansatè yo yo plase an seri, enbyen se fòmil sa ke n ap itilize. Enbyen si ke kondansatè yo yo toujou plase an paralèl, padon, yo toujou plase an paralèl, enbyen yo ta mande pou n bay kapasite total yo, men kapasite yo menm. Pa egzanp, pa egzanp, mwen ta genyen C1 ki egal.

k ap miltipliye pa kapasite youn nan kondansatè yo. Ebyen, m miltipliye l pa kapasite 1 an. Sa se fòmil nou kapab poze lòske kondansatè yo, yo gen kapasite yo ki idantik. Si C1 li egal avèk C2, li egal avèk C3, ebyen pou nou jwenn kapasite total la, ebyen l ap egal.

Kapasite yo se 2, se menm kapasite ke yo genyen, enben a miltipliye pa 2. Sela enkli ke kapasite total la l ap egal, se 3 fwa 2 k ap egal avèk 6 mikwo, mikwo fara. Sa se yon ti egzèsis tou kou. ke nou fè ebyen lap egal avèk 6 micro farah deja mwen diw mèsi ou menm ki dakò swiv chanèl la anpil lanmou pou ou e pa kontinye e pataje kontinye abòne kontinye like e se te yon plezi alò map retounen ankò pou mwen pote pou nou e demonstrasyon. Plizyè kondansatè ki plase an seri. Sa se lè kondansatè a l plase an paralèl. Sa se demonstrasyon an ke m pote pou nou jodi an. Ebyen, m gen pou m pote pou nou, lòske kondansatè a l plase an seri, kòman nou kapab demontre l. Kòman nou kapab demontre l. Deja, mèsi e n ap rewè ankò pou yon lòt videyo.